Medam e mesye la sosyete bonjou, bonswa, salitasyon spesyal pou nou tout e byen rapid nap balanse nan enfòmasyon ke nou genyen rapidman Genyen yon koze ki eklate sou Andre Michel la a medam e mesye. Andre Michel ale nan peyi Lafrans lal mande azil. Moun Lafrans leve kanpe, spesyalman dyaspora, lè nou di moun Lafrans yo, Dyaspora ayisyen yo nan peyi Lafrans leve kanpe e yo pote plent bò kote gouvènman fransè a pou mande yo voye André Michel tounen lakay li, pa bay André Michel azil, puiske André Michel se yon prezime kriminèl k ap eseye sove kite Ayiti pou l pa pran kòd. Ebyen medam e mesye, Se yon gwo batay ki genyen ant dyaspora ayisyen yo avèk André Michel nan peyi Lafrans. Si n ap sonje, André Michel te fon pòs pou l te di l pral poze kandida alaprezidans. Tout moun t ap mande, èske tèt André Michel pa bon pou l ta panse al poze kandida pou jan misye vin enpopilè nan moman la, pou jan popilasyon an se. Se bwa kale yap chofe pou Andre Michel epi pou Andre Michel vin panse ke l ka prezidan peyi a. Ebyen tout sa yo se te strateji pou Andre Michel te ka mande azil. Paske imedyatman Andre Michel di l pral poze kandida, li pral rive nan peyi Lafrans, li di w se pèsekisyon politik ke l genyen dèyè l. Li pral di se pèsekisyon politik. Ebyen se sou menm pèsekisyon politik sa a ke André Michel al mande azil nan peyi Lafrans. Dyaspora yo nan peyi Lafrans mete pye yo atè e pote yon plent bò kote gouvènman fransè a. Yo te deja fè l, yo refè l ankò. Eske plent sa yo pral pote fwi pou yo voye André Michel retounen Ayiti e refize ka azil sa a? Medam e mesye, nou pa konnen. Men nou menm n ap kontinye swiv aktyalite yo. Rapidman, n ap kontinye nan dosye sa a sou Nenel Cassy medam e mesye, kote moun nan nip mande Nenel Cassy kite depatman an. Moun nan nip mande Nenel Cassy kite depatman an puiske Nenel Cassy vin simaye yon van divizyon e sesi moun nan nip estime pi gwo Pi gwo bagay ke yo presize lè yo mande Nenel Cassy kite depatman an, se ensekirite ke l vin kreye pou Komisè Muscadin. Moun yo vrèman enkyè pou Komisè Muscadin avèk prezans Nenel Cassy nan Nip peyi a. Ebyen moun Miragwàn ki estime lavi Komisè Muscadin an danje akoz Nenel Cassy prezan nan depatman Nip, Yo mande pou Nenel Cassy kite depatman an medam e mesye. E menm gen moun Okay ki soti nan lari yo mande pou Nenel Cassy kite gran sid la. Yo pa vle Nenel Cassy nan gran sid peyi a. Ebyen medam e mesye moun nan gran sid spesyalman moun nan Nip estime ke Nenel Cassy pa bon moun e yo mande pou ansyen senatè a kite depatman medam e mesye, kidonk Nenel Cassy twouve l anba anpil chalè nan depatman Nip peyi a kote l twouve l aktyèlman. Fòk nou di w gen yon gwo rapò ki soti ankò sou Nenel Cassy e fè konnen Nenel Cassy gen gwo rapò avèk plizyè gwo chèf gang nan kapital la. Medam e mesye, rapò sa fèk soti e yo presize Nenel Cassy dwe arete pi rapid ke posib yon lòt fwa ankò. E w pral sezi tande enfòmasyon sa sou Nenel Cassy talè konsa. Nan rapò a yo presize Nenel Cassy te menm gen rapò avèk ansyen chèf gang ki t ap dirije nan depatman Nip lè nou presize BLTS ki se te yon chèf gang nan Chalon. Nou sonje Chalon se youn nan kote ki te chaje bandi. Se lè Muscadin vin mete pye l la, pa gen bandi Chalon ankò. Muscadin derasinen tout gang sa yo. Menm Chalon sa pou te pase Ou pou te fè trajè soti Pòtoprens ale Okay, pou te fè trajè nan gran Sid peyi a se Chalon pou pase, se te yon pakèt pwoblèm paske vire tounen gang Chalon te konn ap bloke wout la. Ebyen Muscadin vini la, li detwi tout bagay sa yo. Ebyen Nenel Cassy se te youn nan moun ki te gen gwo rapò avèk gang Chalon yo selon rapò ke nou pral tande la selon enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avèk ou. E nan rapò sa a, yo presize ke dcpj dwe pran an konsiderasyon rapò sa ki soti la ankò pou mare Nenel Cassy. Ou pral tande detay, ou pral tande enfòmasyon, rale ti chèz ba w. Men byen avan, fòk nou di w, lapolis byen ta, Pandan tout moun yo gentan retounen lakay yo, vle fè yon similak, yo soti yon lèt pou yo di tout moun pa okipe gang yo k ap pale de lapè e tout moun dwe rete nan pozisyon ke yo te ye. Pa okipe bandi k ap pale de lapè pou yo retounen lakay yo, men se rete nan kan deplase yo, Pwiske yo poko gen kontwòl zòn sa yo. Sa se mesaj lapolis. Men son mesaj ke yo voye byen ta aprè plizyè jou lè anons lan fin fèt, lè tout moun yo gentan fin retounen lakay yo, se lè sa nou wè lapolis ap soti enfòmasyon sa. Nou te wè leta te gentan aksepte lapè a. Paske leta te pran machin ap netwaye, fè netwayaj sesi sela nan zòn kafou ayopò avèk divès lòt zòn. E nou wè y ap distribiye materyèl tankou pèl, bourèt bay moun yo pou yo fè netwayaj bò lakay yo. Kiyès k ap bay tout èd sa yo? Se menm leta a. Epi menm leta sa ap fè divèsyon, fè kòmsi yo pa konn anyen de koze lapè, lapolis soti la pou yo fè konnen yo pa konn anyen de koze lapè e yo mande pou tout moun rete nan pozisyon ke yo te ye, pa okipe okenn bandi k ap pale de dosye lapè pou yo retounen lakay yo. Men malerezman se nan tenten y ap yo kontinye ap pase popilasyon an Piske se lè tout moun gen tan fè wout yo pou yo retounen lakay yo, se lè sa a nou wè lapolis ap soti yon nòt pou fè konnen moun yo pa t sipoze ale e ke moun yo dwe rete. Ebyen, se nan dimansyon sa a ke peyi a twouve l. Menm pouvwa a tonbe nan fè divèsyon. Menm pouvwa a ki, selon detay, peye gang yo pou dosye lapè sa a ke n ap gade la a, Ebyen menm pouvwa ap fè divèsyon pou montre ke yo pa konn anyen de dosye sa e moun yo dwe rete nan kan deplase yo. Medam e mesye, men nan ki dimansyon pouvwa sa, konsèy prezidansyèl, sitou gouvèneman Alix Didier Fils-Aimé a mete pèp la nan yon pozisyon pou yo pase yo nan tenten, pou yo pase malabou nan vizaj yo. Ebyen medam e mesye, men kote peyi a twouve l. Rapidman, n ap vanse nan dosye Nenel Cassy a, Mèt Fene, kote gen yon platfòm la ki soti yon rapò tèt chaje sou Nenel Cassy e mande pou arete l ankò. Dosye sa eklate sou tèt Nenel Cassy ankò yn fwa medam e mesye. e Mèt Fene pral ban nou detay e sitou divès lòt dosye ki gen rapò avèk lapolis e dosye lapè nan Pòtoprens, gen de detay ki ekstrèmeman enpòtan ke nou dwe balanse la byen rapid avèk Mèt Fene. Rale ti chèz ba w pou kontinye tande detay. Tout chèf gang nou konnen ki pran kapital peyi a ak divès lòt zòn an otaj yo, yo blanchi. Ou gen dwa oubyen w gen lè pa konprann. Tilapli blanchi. Izo blanchi. Krisla blanchi. Lanmò san jou blanchi. Bon, se pa men menm, ni djakout nouvèl ki anonse pawòl la. Sa a se deklarasyon Marie Yolène Gilles, li menm ki se sekretè jeneral oubyen responsab fondasyon Je Klere FJKL, Nou konnen ki se yon fizyon oubyen yon ansyèn branch nan rnddh, Marie-Yolène Gilles, li deklare tout chèf gang sa yo blanchi. Marie-Yolène Gilles pa t rete la, li kontinye pou di, Si pakè Pòtoprens libere Nenel Cassy, ebyen liberasyon Nenel Cassy a se sinonim de blanchi pakè a tou de lwen, li blanchi chèf gang nou tande m sot site non yo la. Kidonk, si Frantz Monclair, ansyen komisè gouvènman lawont, ansyen komisè gouvènman vomisman, li klase le dosye, de lansye senatè dè Nip, en senatè defroke, Ayiti ak Ayisyen konnen Nenel Cassy son chèf gang, men malerezman genyen le nome Frantz Monclè ki di m pase Nenel Cassy nan paswa, m vire l m tounen l m wè l pa gang ni de prè ni de lwen, m wè l pa gen okenn rapò ak gang nan peyi a. Frantz Monclè di se manti y ap fè sou Nenel Cassy. Antretan, Marie Yolène Gilles li revele nan yon rapò, pandan l lonje dwèt li sou otorite enterimè yo, yo akize kòm moun k ap lejitime, k ap legalize enpinite nan peyi a. Nou konn ki sa mo enpinite a vle di? Enpinite vle di kale dada. Enpinite a vle di janm ki banm. Enpinite a vle di mwen fè sa m vle m pa pè pèsonn, ni wa, ni jeneral, ni kaporal. Se sa enpinite a vle di. Enpinite a vle di se yon krim ke w komèt men li rete enpini. Kidonk, yo pa pini w, kale dada w jan w vle, paske se monkonpè w, se makomè w ki anndan pouvwa. Bon, ki mo w ta ka fè wè Alig Didye Fizeme premye minis, epi pou Nènèl Kasi ta nan prizon? Ebyen, Ayiti pral chanje vre, mesye! Kiman ou ta ka fè wè Patrick Pélissier minis jistis pou Nenel Cassy nan prizon? Patrick Pélissier ansyen avoka, ansyen bra dwat Fantom 509 ki te gen kòm prensipal sponsò Nenel Cassy nan batay swadizan yo t ap mennen pou te dechouke ansyen prezidan regrete de memwa Jovenel Moïse. Ebyen Marie Holène Gilles pa mete dlo nan bouch li pou l salanbe cpt a, pou l salanbe chèf CSPN nan Alix Didier Fils-Aimé kote li di nèg sa yo lejitimize enpinite ak krim nan peyi a. Selon FJKL, Nenel Cassy, li ta va asosye l a divès gwoup kriminèl responsab vyòl ak mèt nan peyi a. Ansyen senatè Nip lan li notamman li gen anpil soupson sou do l daprèzavwa l ap fonksyone an matoun ak Janjak, Kòkòt ak Figawo Brad sou brad sa pase pranm ma pase relew li nan tete lang ak bandi. E li enpòtan pou n di ansyen senatè Nip lan, ansyen senatè defroke Nip lan, li notamman gen gwo soupson sou li daprèzavwa se li menm menm ki chèf prensipal gang ki nome BLTS la nan Chalon. Nou konnen nan zòn Chalon gon gang ki rele BLTS ki pa pè ni pa. ni livè ni lete. Gang sa deja li enplike dan plizyè omisid. Sa pa 2 moun gang BLTS sa nan Chalon asasinen nan non Nenel Cassy. Bon nan Mariani an li menm ti bout ba li te klè. Li gen zam se pou l pwoteje biznis patron l Nenel Cassy. Antretan ti bout ba nan Mariani se pitit gason Nenel Cassy. Sa l klè pou tout moun. Men malerezman Frantz Monclair. Jodi a petèt ki gen dwa pa ka dòmi nan kabann li. Men nou wè nan ki nivo de malpwoprete, de vomisman peyi Dayiti tonbe. Peyi Dayiti tonbe nan yon degre, nan yon nivo de vomisman a tèl ansèy pèsòn pa kwè l ap chape. Tande byen wi! Patrick Pélissier ekri yon lèt pou l revoke Frantz Bonclé, li di pou fot administratif grav. Men, Patrick Pélissier nave pa presize kèl zete ou kèl son sè fot administrativ grav. La se prand lè zanfan di Bondye pou dè kanar sovaj, se pase pitit Bondye yo nan tenten. Eben pandan tan sa, li enpòtan pou n di, FJKL estime ke Pakè Pòtoprens te dwe transmèt rapò. Anplis ke dcpj te bay nan kabinè denstriksyon yon fason pou yo te eklèsi plizyè dosye kriminèl ki gen men Nenel Cassy tranpe ladan n byen fon. Pou bò kote pa l, komisè Frantz Monclé, ansyen komisè Frantz Monclé, li prefere klase dosye a san swit. Yon bagay ki konstitiye yon vyolasyon grav de lalwa selon Mariolène Jules. Fondasyon Je Klere envite ULCC pou louvri yon ankèt sou ansyen chèf pakè a paske gen anpil lajan ki bay pou Nenel Cassy libere. Chèf pakè Frantz Monclè, Wi, yo revoke l pi mal pase yon kadav gate, pi mal pase yon patalèt. Men nou pral dakò kèlke pa, gen anpil lajan ki te bay pou libere Nenel Cassy. E li enpòtan pou n di, nan moman n ap pale la Nenel Cassy li lib. Men mezanmi, sa vle di, Nenel Cassy netwaye, Nenel Cassy blanchi. Si Nenel Cassy blanchi, Babekyou blanchi tou wi. Genlè n panse se bagay de griyen ma pale la si Nenel Cassy blanchi Chris la blanchi tou wi si Nenel Cassy pa gang Izo pa gang tou non si Nenel Cassy pa gang ti bout ba pa gang tou non antouka pi devan nan peyi sa na wè. Atansyon, atansyon, atansyon! Se tankou se yon pinga lapolis nasyonal peyi Dayiti a, li lanse bay popilasyon an nan kapital peyi a Pòtoprens pou yo pa pran nan kranponnay ni nan pyèj chèf gang Viv nan San Barbecue. Daprè yon nòt k ap sikile. ki pote sinyati polis nasyonal, lapolis nasyonal di bandi yo se frize, yo p ap janm ka fè tèt yo pase pou koukouy. Sa vle di, bandi yo p ap chanje metye toutotan se pa anba tè yo ale, sa se deklarasyon lapolis. Lapolis mande popilasyon an pa rantre nan plan bandi yo. Eske se yon kou kominikasyon lapolis la fè? Piske nou gen plis ke 16 mwa ak CPT sa, lapolis la pa janm montre l an mezi, li pa janm montre ni bòn volonte ak konpetans e materyèl e soutyen nesesè pou kraze fwaye gang yo? Ebyen lapolis la mande pou popilasyon an nan Nazon, nan Dèlma, nan Ba Dèlma, nan Kriswa, nan Fò Nasyonal pou yo evite pran Nan pyèj, nan zatrap nigo, Babekyou lanse depi nan kòmansman semèn k ap fini la. Pandantan sa, lapolis la kwè, pa wtou lè mwayen, se trake pou yo trake gang yo. Lapolis la di, pinga nou pran nan envitasyon sa, piga nou kwè ladan l pou n al pran nan se m te konnen. Lapolis la di bandi yo ka toujou e vann zouti yo men yo pa chanje metye. Ke dirè, bandi yo toujou kenbe zouti yo nan men yo, zam yo toujou nan men yo epi y ap mande w pou fè lapè. Nan plizyè imaj k ap sikile sou rezo sosyo yo, ki montre nan ki degre mezanmi, ki dimansyon dega bandi yo fè nan kapital peyi a Pòtoprens. Men tande, nou menm tou nou wè imaj yo, nou menm tou nou gen opinyon pa nou ke nou kapab pataje, men gen yon opinyon ke m ap ensiste sou li. Se opinyon sitwayen sa ki deklare, Pito se te yon tranbleman de tè yon 12 janvye 2010 ki te pase Pòtoprens, e misye di li garanti n t ap gen mwens dega. Pa gen otan de moun ki mouri, bandi yo pa touye otan de moun ke kantite moun ke tranbleman de tè janvye 2010 la te touye nan Pòtoprens. Men lè dega materyèl, lè chòk. Lè sekèl ke dega bandi yo swiv, bagay sa detwi plis moun nan peyi a. Mwen si ke nou wè imaj dam de 64 an sa ki eksplike tout bagay. Kounye a la grand kesyon kil fo se poze, ki sa ti pò malere nan ba Dèlma te fè Babekyou? Men menm Kòm se politik nap fè nèg ki nan pouvwa a, kòm nap itilize gang yo pou nou rete nan tèt leta, je ne veux pas m'adresser à vous. Mwen sèlman vle adrese m a konsyans nou, si gen konsyans ki rete nou ankò. Sou ki baz, sou ki kritè Fils-Aimé ak Laurent Saint-Cyr ak tout cpt a chita pale ak gang yo? Nou chita pale sou ki baz? Nan non kiyès nou chita pale? Nap dakò avèm Babekyou gen de garanti sou wèl lan se pawòl sa. E si popilasyon an pat tande pawòl negosyasyon ak leta a popilasyon an ta ka kwè nan pawòl konplo pou anpeche lapolis itilize dron kamikaz yo pandan yap sèvi avèk pèp la kòm kobay. De tout fason gen anpil pawòl kap pale. Men mezanmi map gad legliz katolik ba delma a mesye menm estati ki anndan legliz la bandi yo vòlè wi mesye menm tòl ki kouvri legliz la babekyou dekouvri l vòlè l wi gade se yon gwoup nèg ak fanm anndan viv nan san ki gen pou misyon pou yo te kraze rès peyi a e efektivman kòm slogan an di l nèg yo remèt peyi a. Nèg yo fè Pòtoprens jan blan an vle l la. Kite m repoze kesyon sa, petèt nou te gen dwa pa konprann. Ki sa popilasyon an fè Babekyou pou misye kraze rèv popilasyon an konsa? Ki sa popilasyon an te gen ak Babekyou? Mwen ka konprann ke tout rèv misye se te gran nèg, se te rich. Men misye konnen nan katye popilè yo pa gen moun ki rich. Mwen ka konprann ke tout rèv gang yo se te viv tankou de boujwa. Mwen ka konprann sa. Men tande, ki kote ba Dèlma gen boujwa k rete ladann? Gade, pa gen ankenn edifis ki kraze non. Pa gen ankenn gwo e bèl mezon ki kraze non. anwo a pou laplipa. Lè w desann ba Dèlma mèt la, gade ou wè se yon ratibwazaj, se yon balewouze nèg yo fè nan mitan popilasyon an wi. Kòm Pyè Esperans te deklare, kòm Babekyou te deklare padon se Pyè Esperans ki fè l rantre nan gang. Men w ap dakò avè m Pyè Esperans pa kite peyi a souvan non. Pyè Esperans la nan Pòtoprens la wi. Etandone ke se ou menm ki yon prensipal. chèf bandi, se ou menm ki konnen ki gen dwa de vi e de mò sou tout moun nan peyi a, konnen w pral di m Babekyou pa gen dwa de vi e de mò sou tout moun nan peyi a. Men gade, an n pran pou lòt depatman, kote w wè pa gen yon komisè tankou Muscadin, men si Babekyou pa pran depatman sa yo, si Viv nan sa pa pran depatman sa yo, men se yo ki pa bezwen l. Nan balè, lè pou yo te pran Kenscoff, yo pran l alèz. Lò pou yo anvayi Mirbalè, yo pran l, yo anvayi l alèz. Se menm bagay pou la komin de Laskawobas. Nan balè sa nèg yo fè nan Latibonit, menm m wè imaj k ap montre kisa bandi yo fè yon legliz katolik nan Ba Dèlma, men Si nou wè imaj pitit rivyè dlatibonit yo tou sa fè n sa ap montre n ke kil ya petèt pli despwa pou se peyi wi ou konn kiman ta ka gen espwa pou ayiti se si leta tap mennen yon batay tout bon kontre bandi ya ò ki di ki fèt mennen yon batay tout bon kontre bandi ya se mennen yon batay pou derasinen ensekirite ya nan peyi ya. Mesye dam on est foutu. Mwa je di toujou ki kil ne fo jamè pèdre espwar. Ou pa janm dwe pèdi espwar, men si se pou dirijan ki la ou, ou ka pèdi espwar. Ayisyen pa ka kontinye ap konte sou dirijan ki la yo. Ayisyen pa ka kontinye ap kwè sou dirijan ki la yo. E m pral mande ou petèt nan menm. nan menm enfòmasyon sa e pou nou ale nan menm enfòmasyon sa pou nou ale e pi lwen konseye prezidansyèl Louis Gérald Gilles anpil moun kritike Louis Gérald Gilles men pa bliye m te di n sa deja men menm se pa paske m konnen dirijan ayisyen politik ayisyen yo Menm kounye depi yon nèg ou antre nan politik, ou antre anndan leta, ou ap dirije yon branch anndan leta, m gentan konnen se yon malpwòpte, se yon vomisman ou ye. Ou pa ta ka pran Louis Gérald Gilles pou ta konnen Louis Gérald Gilles se bon moun. Ou pa ta ka pran Louis Gérald Gilles jou repran pou panse Gilles ta bon moun. Gade, e pa dosye BNC a non ki montre kiyès Jil ye. Le Général Jil n'a jamais été quelqu'un de bien. Malerezman se pakèt bann ranblè sa yo menm sosyete ap bat bravo pou li. E tankou m ta ka di w Ayiti menm se sèl vomisman l vomi an sè dènye tan. Malandren sèlman peyi a bay nesans a li an sè dènye tan. Enben gen yon ekip moun ki denonse Louis Gérald Gilles, daprè zavra misye gon tandans lakay li, depi l kwaze yon jèn fi yon kote, se depi jèn fi la ta mande l èd, menm si l ta va pa mande l èd li ofri l èd li, men tout moun konnen poukisa se pou l mande l fanm annapre. A di Louis Gérald Gilles c'est un marchand de femme, de jeunes femmes. On bann jenn fanm ki boure ak konpetans, diplome dan divès fakilte prive kòm leta nan peyi a, men se pou yo travay, fè k gon ti salòp anndan cpt, anndan nenpòt ministè ki pou ouvri on koulwa pou yo. Eben gen divès jounal ki di yo resevwa plizyè temwayaj jèn fiy nan kapital depatman Grandans lan, Jeremi, ki pat chwazi mete dlo nan bouch yo pou denonse ansyen senatè Grandans lan, Conselue Gerald Gilles, mete Onel Hyacinthe alyas Roro, Majistra Jeremi, nan objektif pou l ka fè eleksyon pou li nan Jeremi pandan Roro pa menm ka ekri non l. E tout moun konnen Onel Hyacinthe sa